Ou son bòkò li ye lè manjel deyò poul manje w. Li pa menm li bòkò madam ki melem li pa manje lòt moun men mwen menm non li pa konn kòm te fè. Bon mesye gade gwòsè pawòl mesye a voye dim se gason m bay manje lajan an kounya m pa konn kisa pou m fè mwen m ap veye Manuela m veye Manuela anwo m pa veye m pa wè Emanuela bon kisa m ta fè menm menm menm menm bon m pa wè sa m ta di mesye a ankò paske i pap al voye yon lòt kont ban mwen.

Bon mesye sam pwal fè la menm menm menm hein bon men papa bebe a tann poum antre nan maytem poum voye pitit la bali Canada m paka jwenn li bon sam pwal fè la m pwal oblije kòm sè Clara te di chichi poum al konte poum pwal leve m pwal konte sè.

Zanmi ou wè sa map di a m di mwen menm sam panse a Jid pa levanjil vre ou wè men kote m bare Jid kounya lap bay tifi a lajan bagay kounya Jid soti poul manje li pral manje tifi a wi kounya tifi a menm konnen lajan tout bon Jid ap bali. Kounal la yon ameriken lap mache kounya la e fanmi behen tiye e tiyel beye tiye tifi ya ou wèl poko ka pran Katiana kounya la pou wè poul pran tifi sa poul manjel kòm pale ansanm avèl li fache ansanm avèm zafèl men pi devan lap wè lap wè vrèman se e mte gen rezon pi devan pral konprann lè Jude fèl yon bagay lap gentan konprann li gen poul vin li gen poul vin mandem padon li gen poul vin dim mèsi lap mandem padon bare pwoblèm ansanm avèl kòm dil sa sil vle pran.

Se de la pwoblem ki nan kòm la pitit. Ki pwoblèm ou gen, ou pa gen pwoblèm, si w te gen pwoblèm depi tann dat m voye kote w, paske gen lè lajan mesye a te travay li voye ba ou a te l te jwenn li. Non, ti pye pat di m sa menm kote a non, sa ka gon 3 jou l di m sa, sè Klara. Si e ou t te travay ou te fè lajan, ou tap ou tap gentan chèche Manyela, m panse ou tap gentan vin kote m. Wouy sè Klara! M pa al ansanm m voye nouvèl ba ou bagay pou w vin kote m pou w jwenn Emanyela. Kounya nèg la bourike lòt bò a ou lap tann ou. Mezanmi se Clara pitit mwen ok an ou kite koze sa banm diw non.
E kòm ou fè di se ou tande moun ap chèche m kote ou pase yap enben. Non yo mande m pou ou. Enben grandon plenmen w. E pa vre? M pa konprann grandon plenmen w. Ou pa konprann ey gade pale avèm byen.
M pa nan vòb li w nan matant. E tama ki krache nan bouch ou, e pa tama e pa matant ou? Wi. An ou koute tama ki di konsa vwayaj la pa bon, pi fò pèdi e ale nan balding nan? Non, mwen menm gen plizyè jou map chèche w m pa ka jwenn l, pou m te di w ke. Eske w wè Emmanuella tout bon vre sè Clara? M pa konprann sa w di m nan.
Sè Clara bagay sa sitèlman banm pwoblèm Mesye sa sot voye yon mesaj ban mwen la
Ann wè mesaj la Kisa et depoze t va voye dim Enben l byen fèt wi
Li byen fèt wi Enben sè Clara epa mwen Gen anpil moun ki pran nan sa. Eke telefon nan reset li numero a soti m pa janm pale ak telefon nan. Ou si telman ap bay manti ou pa tande telefon li reset li manti wap bay konsa. Fò se tama fò se pa tama ki matant ou banm diw tama ou wè la epa mwen kap regle bagey baldeng pou li non son lòt moun wi ki te gentan pran kòb la nan menl kounya la moun nan genlè swa li mouri. Mwen tande yon rimè konsa. Kounye a la, li menm, li tande m ap fè sa pou moun, m voye plizyè moun ale.
Ki konesè mwen menm?
Ou pa konprann?
E nan ki sa w ap travay?
Nan biwo, nan biwo e anba a m ap travay kote yo fè paspò pou tout moun nan. E mwen ki fè paspò. Men, m voye moun ale. Bagay Emanyeda sa. Kounye a mesye a voye di m konsa. M genlè pa t regle w.

Tonton m nan t ap voye kòb la pou mwen. E kisa tonton w lan di menm? Li t ap dakò, men m pa tande l, m pa sonje nimewo l la pa tèt. Ale sou Messenger, sou Facebook ou gen lè w manke eklere ti pitit. Ki klas w ap fè? Hein? O o! Ok, m ap pral gade. M santi w manke devlope, m santi w on jan. E, lè w rive Miami pitit, se blan wi k ap al tcheke w. Tamou wè la, s on moun. Yo di tata tama pa tro bon. Eske matant ou ye vre. Mwen non e matant mwen li ye. Eske ou sispek tet li bon. Pase si tet li bon li konn sa lap fe. Se manje m bay gason manje lajan an. Ou renmen l mal dou.
Koman sa se klara. Oh oh. Epoul te dou plis bagay. Bon m voye nou.

Mwen menm. Amen amen ok ou amen ok pa gen problème mwen padone. Men kounya la menm menm Emalie la te gentan vini semèn pase a kounya la m pa konnen si lap vini semèn sa Janm bezwen Emmanuella sè Clara. Semèn sa kap antre a kounya map rele wap banm nimewo telefòn ou kèt m pa mache avè telefòn mwen. Aah api ou wè lap bat pou pa pati? Epoutan ou tap gentan lwen.

Kòman mete dwèt nan figi w la? Non e paske mwen ban m pawòl aksyon. Humm ou fèm leve kouri wi. Kòman leve kouri epa timoun mwen ye? Wi. Enben ou pa bezwen pè m. Se Tama pa rekonèt mwen. Ou tande? M pa rekonèt Tama. Se lè m te jwenn li a la kounye a gen lè raketè a fin pran kòb la nan men. Raketè a di konsa i ba Manuela kòb la pou ou rezoud bagay yo. E sa k fè Tama vin fou kounye a se mwen li louvri. Ou pa konprann?

Wi map pale byen men ey di tontron lan konsa e ou jwenn yon moun ap rezoud yon bagay pou ou li mèt voye 30 mil goud davans m gen yon moun map fèw mete viza pou ou map baw pas ak tout viza.
Ebyn se Clara m kontan m kontan m vrèman bèl mwen menm men antulèka m tou ale.

Pa nan kanal pou Manuela. Pase Manuela sa vole. Mwen menm map bal de twa sa mwen menm pa nan li nan. Pase mwen son timoun ki janti ou ye map fè jou ou. Men pa fè sa pou tout moun tande. Ok.
Kilè wap parèt la map tann ou la. Ey ou pa gon kote fou. Pa dim wap tann mwen la non matant. Paske gen de fwa ou dim wap tann mwen tel kote lèm al gade m pa wè ou. Randevou m gen avè moun yo. Lè ou wèm gen yon kote ou konn wèm. Randevou m gen ak lòt moun. Ou va konprann? Ou konnen ba yon anpil moun ap travay nan biwo, ou pa gen tan, ou va konprann? Okipe Tama. Tèt a Tama va dwat, tèt li va dwat. Li pa rekonèt mwen non. Men pa di tèt matant mwen pa dwat. M pa ka di tèt, o o.
Sa ye, bon m di w tèt a, men tande m. Pran son nan lari a pou tande si gen moun k ap pale, jan m voye yo ale, jan y ap fè pou mwen pou m, ou va konprann? Ou tande yo di ou enben degaje ou vin avè lajan. Wi men si ti sim pa la tontonm nan wi.
Chache nimewo l. Bon m pa gen nimewo non frè. Ti pitit ou pa sou sa non.